Kalem lajan pou mal achte zonray si pou mal achte sitron mwen menm poum poum sizonnen frè a pase frè a pa pa ok menm. Wèm gon ti kouto machte dwal te tou pwan epou echantiyon m tou eseyel sou ou la ale di. Sou kiyes ou tap esel la.
Epa yo pibliye w. Aba li men lap fè lap fè views pou mwen men.
E ou k fè sa tou wi chipoun baz. Wè jodia fòk bagay sa fini kounya wap chwazi ant zanmim nan oubyen sam wè la wap fèl kounya

Oh non manti, nou pa ka ale konsa. Joana kite m bat yo. Kite sa, kite. Shishi, kite sa. Sa gen la. Shishi, kite sa. Yo byen sanble ansanm. Sa sa, kou ya pou sa la l kite m la. Engra. Yo, se pa ki m fout misye de kalot wi. Manti m bat kenbo li pa renmen w non. Oh my God.

Mwen aze tankou chen la frem.
Banm ti experience bondye ap fe ansanm avem menn pa bon menm.
Oh sa pa elmi an. Bare misye pou nou bare m. Bare m.
Yo mpaka baw non menn tou bay mesaj monchè pou frè a menn. Tou voye mesaj ba li monchè. Evre evre evre paske fòk gen replik wi papa ay tou e tou lè de map tiye e mwen menm. M konnen filme m filme mwen menm.
Yo m bezwen wi sè a poze w poze w. Ey sak pase w mwen map pase nan wout mwen misye ap vin bare m. Poze poze baz mwen poze. Poze sa nou tou lè de wè nou tou lè de a m ka pran tèt mwen m frape l ansanm tou wi. Koman ou fè, gade sou nèg sanwont mesye, gade pou sa m wè mari m fò ou, m bat ou deja, mari m bat ou, kounya la menm tren an, mwen menm sa m wè mè fi fè ou mwen menm, m panse ou tren kraze ou wi, epi tou koman ou fè gen kran konsa, wap gentan pran lari m panse ou nan koma wi, gade sou nèg sanwont mesye, mari m e zanmi ou li ekra ba ou, yon nèg fin bat ou konsa wap bay nouvèl.

Manou manou pibliye video. Baz eseye desann mò.
Desann mò desann mò. Ah map frape minm nan figou w tou wè wè pou pa dim lach map tann ou geri paske mwen menm ka kanpe minm ou bezwen bif. Map gou wè mpa fon mpa fè bif fizik a manzè. Yon bif a loral map fè ansanm avèw jodi a. Kiyès ki pral kanpe pale avè w la.

Sa k te pase avan yè a yon ti jan deranje m. So m pa renmen dram. M pa renmen le fè ke m konnen se m. So, sa te vrèman deranje m. Demwazèl lan pale lèd. Yo trete m de ti bagay. Ou konprann? Non, men se fi.
Ou konn kòman fi ye. Ou konn kòman l t ap toujou reyaji. Men se ou menm ki te ba yo dwa. Se pa dwa m te ba yo cheri. M te di w sa. M te lakay moun nan. So, li te gentan gon lyen avèm. Le fèt ke li vin wèm nan pozisyon sa, ou konnen li ka fè ti jalouzi, bagay, fè pale. Men ou menm ou pa oblije fè sa. Lè fini sa ki pi enpòtan ou pa wè lè yo tap pale a m te pran w, m tap pwoteje w, m just pran w m vire avè w. E paske m mete w an valè. M panse ou tap fè l rete nan wòl li. Rete nan wòl kòman? Se ou te vle pou m goumen avè yo? Non, m pa di goumen avè l. Men ou gentan konnen moun nan. Ou pap renmen avèl. M pa konn si w te gentan renmen avè l la vre. Ou byen di wi, ou gentan konnen moun nan m pap renmen avè l. So, pa gen anyen k te di m te renmen avè l. E mank priyorite a nan moman an. Ou te sipoze pwoteje m plis ke sa. Eske m pa t pwoteje w?
Wi ou te fè l, men m pa satisfè. Ou pa wè pandan medam yo t ap fè tout deran sa, ou pa wè mwen menm m parèt m pran w m di w ann ale. Sa w fè nan tèt ou la? Ou sanble yon ti bebe dezan penyen wi. Sa sa ye la? Gwo son bagay. Ki, bon m di w kòman w benyen menm? Koman ou benyen? Pa bloutouf.
Genlè pa bloutouf ou benyen vre. Mesye bon pase tande.
Kounye a m tande wap vin di konsa ou gen mari. Wi e sam di w wi. Kibò w jwenn a mari sa?
Mari m bat ou e sam di w. Mari w bat. Ou pa wè video a ou pa wè video a lage. Epa ti moun yo paka fè djabot la.
On nèg on nèg ap peye m lajan m al koze avèk fanm m pou li. Kman l achte kapòt poul ou gen mari. Men fye zanmou li ye.
Esa fèl krazo li kraze son la wi.
Raboure mezon. Sa vre. Wè jwè sa, men koman jwè sa ye nan fanmi an. Konsa. Li fon sèl a tout fanmi. Li kraze madanm, li kraze sè, menm ex mwen lap kraze anlè a la. Sa vle di.
M pa konprann sa nap di a non. Yo kraze kay la nan. Mariw la ap kraze sò w la tout devan la e bilbòd la.

Ok banm di yon bagay cheri bon menm sim te renmen avèl yo vini ap fè pil deran pa vre ou pa wè kòman m pwoteje w m pran w mal avè w se paske m renmen w sim pat renmen w m pa tap fè sa e m tap chèche yon fason m eskize m si se li menm mwen te renmen èske ou pa wè m pa chèche okenn fason pou m pwoteje m de sa kap fèt lan m sèlman annik pran w m leve mal avè w paske m renmen w paske m santi yon bagay. Sa m gen nan kè m nan li tèlman pwisan, so m reziye m just fon chwa paske m renmen w. Epi gon bagay m vle w konnen tou. M pa konn si w te tande lè ke yo t ap pale, ou pa tande yo t ap pale de boule rad, de dis, de dat y ap mete m deyò, ou wè tout sakrifis ke m fè pou ou. Ou panse si m pa t renmen w m t ap fè yon sakrifis?

Yo! Ou lage yon frap la papa! Kote w jwenn avè l menn? Afè Ki frap?
Afè frè a frape tou 2 medam yo menn. Bon bè! Ah!
M pa bezwen konnen non men men men frap m ap bay m pa bezwen konnen si l verite si l manti non men m pa konnen non men men. Jan m wè manzè fistre a papa li gèlè tonbe daplon hein.

Oh oh Hee Men jodi a n gen bagay nan men nou Dose cheri Gade menm repetisyon an
Bon ou menm chak jou w nan lari ou dwe moun ou alèz konsa epi w pran yon timoun mete dèyè w n ap mache Si nou frape bagay moun nan lari a. Wè m te di w off li ou mèt konn li Oral. Oh oh Bon e ou menm e ou menm ki tou denwa w tankou yon sekirite Ki ajan k kraze w k ba w chapo sa menm Ajan w ap tann pou mande yo, ti grangou, chak jou kanpe la bò lari a, tout on moun pa pase a rès manje w pap manje? Ou tankou moun de kouzen fè ou menm. Wi de kouzen k fè menm jan a de kouzin fè w la, kiyès w ap pale pou sa? Avan m ap pale, sa w fè?
Kòman w ap pale avè m la?
Ou genlè bliye yo?
Men manzè manyen lyon an. Sa k pase la? Bon, sa k pase la? Ey!
Ey!
Gade, anba yo tou lè de fè kò sou men. Bon, lage m. Ey non, men piti a pou bat, e pa mwen menm. Ey timoun!

Ou ka chita pou n fon ti pale?
Mwen. Mwen se yon sa.
Bon, mzou mèsi. Pou m kòmanse, m ka poze yon kesyon?
Wi.
Mèsi. Kisa m pa bay nan relasyon an? Kisa m pa fè? Kòman sa?
M pale kreyòl avè w di m kòman sa. Sa pa sou Bòbòlè a menm? Pa avanse.
Ou imajine w Mima e ti sè m, hein? Tout nan bagay Mima sa la. Pa fè m sa! Ou konn sa k fè m pral pale de sa? Ou konn kisa m fèk sot wè la?
Oh banm ti kaka manke voye sou mwen menn sim pa pase ak gran level de bwen mwen anegre bon elè tisè a vin vini mwen kaka vre m kanpe anfas tisè a poum frape lestomak li jenn tèlman gen m te fache ke tou lède oh ah m sot bon sou egare a monchè oh imajine w menn demwazèl la konnen m tap koze a tisèl nan kay la monchè li tèlman chante gason m oblije plede nenpòt jan menn.

Labib di pa fè moun konfyans epi mwen kòm soumoun m al fè w konfyans. Ou gen rezon. Men kòm konfyans e tankou vijinite, depi w pèdi sa w pèdi sa nèt. Ebyen mwen menm wè depi m te fè w moun konfyans ou kite mwen menm m pa fè w konfyans ankò ou pap ka nan antouraj mwen. Menm Tchele, Tchele son moun ki pale anpil, m konn Tchele pale pat li pale grennen, Tchele te di m sa. Tchele wèm nan lari ap trip sou mwen, lap di w pa wè mari w la li manje ni ti sè ni gran sè, o si l pa manje ex mwen. Bon kounye a menfi ou manje kinly tou? Kiyès sa kap frape pòt la? Sa w vin fè la? Bonswa fanm. Ou san w tou vin lakay mwen? Sa w vin fè la?

Ok ok pa gen pwoblèm men m vle di w mèsi pou tout sa w fè pou mwen paske m t ap regret anpil si m pa vin la pou m vin remèsye w paske m fè yon pakèt tan la
Ou gen konsyans tou de aprè tout sa m fè w ou gen konsyans Waww Se byen
M konsyan w pa bezwen kòmsi ap di m sa ou pa bezwen ap repete l m gentan santi m mal.
Domica. Li lè pou bay tout verite.
Si gon verite pou m ta bay, se just m ap di, m pa vle w just lage tout chay la sou mwen konsa. Anben sou kiyès?
Mima k te vin atake w? E Mima k te vin mande w renmen? Men fò w konnen a yon moman tou, sa n t ap fè a te rive yon kote, li te chavire, li te ensipòtab. Mwen menm m wont menm. Nan nenpòt nivo m ta rive avm nan nenpòt nivo m ta rive Murphy ti sè m pa sipoze wè ou pa sipoze wè nan ti sè m ti sè m pa sipoze entèrese w Murphy Wap kwese m menn wap kwese m yo Epi Mwen bay de boy la li met mwen mal fini depi de boy ap vole mal fini li el pa jwenn poul li pran pay Ou pa wont ou repete m sa Murphy jwe pye w nan kay la ou wè gade. Li minwi 13 a 15 gade fèm wè w fè ti pakèt ou banm lè ou pap ret la ou pa wont ou tap plede pou yon bagay epi tou kounya w kanpe nan figim wap di lè dob bwe ap vole l pa konn poul li pa konn pay hein Tchele te gen rezon l e kounya m wè tout lè Kendy te konn ap pale yo Kendy te gen rezon l Mima e ti sè m m te ka tiye Mima sou kont ou

Ou fin pale? Ou fin pale? Ou fin pale? Paske mwen menm lanmou w la m pa anvi tande w. Se swa fè wout ou fè wout ou, ranyon yo swa pran ou pran yo, swa ou boule yo, kès ou vle nan tou lè yo, swa w ale avè yo, ki sa? Bon m pa konnen, li depann de ou menm. Se ou menm ki pou ban m otorizasyon pou m ale dèyè yo. Mesye boule m ap boule yo, e sa m anvi fè? Ou anvi boule yo? Ya.
Pa gen pwoblèm ou mèt boule yo si se sa k ka fè w plezi m di w sa. Deja m gentan blese w, m gentan fè w yon pakèt bagay ke m pa ka repare.

Yow, sanble yon nèg m konn wè menn.
Oh, anfòs wap konnen m paske yon sipèsta m ye menn. Map tiye moun tribò pa bò, map fè bif tribò pa bò. Wap toujou konnen m.

Gad bab nèg la, gad bab ou menm non nèg la ou pa ka pwononse, ou se bab nèg la. Sa w genyen? Kòman sa m genyen?
Kisa w bezwen? Sa k pase? Ou a di w rekonèt mwen ou, ofkòs ou wè yon videyo sou tiktok. Videyo w ap mache anpil men, anba sa yo bat ou anpil wi papa.
Sepandan dèyè lajan sa a, kòman w t ap fè peye lòt bil yo? Bon m di w m pran baton wap pale m de lajan, baton m pran. Kounye la janm wè misye tou zo pope tou tou tou tou paka manje Enben se sou sa mal monte a wi mal monte mal m wè nèg la toujou tankou yon ti pede mal tire kou sou li yow m tèlman pran baton sa w ta pral fè pou mwen m ta fime
wè wap grendon yow m pran baton anpil wi e dan w ap griyen li fè w mal sak pi rèd la misye bat m a sentiwon devan timoun nan ankò wi sentiwon Ah shishi i so fel. Bebe m paka fon e m oblije met ajenou map mandel padon e.
Bon montaj ou wè sa e frèm. Tout sa wè nèg la ap fè a mwen ki tap fèl moun yo pran bagay la yo virel frèm sa son montaj li ye. Anmweyy kijan montaj fèt kounya. Jan w wèl la.
Ah jan yo tap kraze w la la e montaj li te ye. E mwen ki tap bat nèg la ou pran video a yo virel frèm.
Ho to bon teknoloji a avanse menn.
Teknoloji sa epou sèl mwen l avanse. Antouka ou kraze yon pil. Efetou lage pyew menn mayen tan poum pale ansanm avw mayen mwen rekonet ou menn on enkonou em pa pale a enkoni menn deplase menn. Kèm fèm mal pou u menn. Ou mèt ale sa pa fè anyen menn. Antouka papa. Lage pyew lage pyew. Sa wap priye ou mèt priye. Lage pyew m pa bezwen tande sa wap di a lage pyew. Esim pa lage pyem sak pase. Ou pa lage pye w map lage pye m Sa w panse m ta pral fè oh Sa w panse w ye Olo? Man depi nou bezwen pran level nou bezwen vin goumen ansanm avè m La baz map prepare m pou yon lòt goumen ki pi enpòtan men Lage pye w men m santi w kòmanse bat nen m la men Wè la, kòmanse deplase la Ou pral pran tèritwa w
Lè map fè tout an m ba w la Aè m santi w kòmanse pwopage la Lap tout trason egzanp sou atè a la. fè li kè.
Misye genlè te sot bwè kèk bagay oubyen, paske l pa konn konsa, nan nivo m te wè l la l pa janm konn konsa, m pran baton nan gou Jezi. Mia pou tout kalòt sa, 3 kalòt bay misye wi, mia reponn tèt la pou kite konsa? M pa konn ki djab lap sèvi. Ou konn sak di a, se ke m pa pral remèt li kou a, m ret a baton m nèt wi. Sa vle di ou kite kòb la konsa? Oh! Pou valè baton m pran la pou m pral remèt li kou?

Wi, paske m wè a chak fwa m gon bagay k ap pase nan vi m, m pa m pa di w sa, sa toujou pase mal. So, aktyèlman la m gon bagay k ap rive m nan moman la, m di fò m mete w okouran de sa pou sa pa vin fini mal antre mwen menm avè w. Paske ou m gen kòm gran sè, m pa gen lòt moun, e ou ki leve m, e ou m pran pou bon zanmi m, donk m estime ke fò m di w sa. M byen kontan. E sa m te bezwen wi. Depi o debu e dèyè sa m te ye wi. M te toujou vle si w gen yon bagay avè m pou w pale. Paske e mwen menm ki grand sè w. Si w gen yon bagay avè m pou w pale, e mwen pou w eksplike tout sa k ap pase nan lavi w. Paske m se yon bon zanmi pou ou, m pa ka mete w nan lari, m tankou yon manman pou ou. M ap tande w wi.
Ok. Sa m pral di w lan, m pa konn kijan w ap konsevwa sa men. M gen yon santiman pou G-5 G-5 bon fò Kòmsi m santi san m ale avèk li Li s on moun de byen M renmen tanperaman l M renmen fason l aji avè m Fason l toujou ap ban m konsèy M pa konn kijan w ap wè sa Paske m konnen se bòfò li ye Parapò avèk Murphy E se youn nan rezon tou m pa t chwazi di w sa, m te yon ti jan pè. Hum! Ou pa t chwazi di m sa, Mima? Ou panse m pa t konnen? Daprè ou, m pa t konnen? Ou te konnen?
Eh en, m pa t konnen.
Hum! An, w ap sòti toutan, lè m wè w w ap chanje nan men m la. Ou panse m pa t suiv ou? M te konnen! M te konn tout bagay. An, an.
Oh! Epi w pa t janm di m sa? Non, m t ap suiv ou.
Ou pa wè m toujou ap di w, Eske ou pa gon bagay wap kachem paraza ou m vle pou e ou menm ki te metem okouran. E pa sam konnen ou ta fache ki fèm pat di sa. Ditou pa.
M pap fache. On sèl bagay m vle se wè w heureuse. Depi w santi w byen nan bra G-Five, se al nan bra l. Si w santi ke li renmen w ou renmen l tou. Wi li renmen m, m wè sa, m santi sa tou. E sa anpil paran ayisyen pa konprann, yo toujou ap chwazi moun pou moun non li pa bon. Paske lèw wè timoun nan li santil byen avèk on moun se avèl pou kitel, moun pa chwazi moun pou moun. On sèl bagay kite pwoblèm se te Murphy. Mpa a Murphy ankò. E mpap chanm a Murphy ankò. Murphy deyò isi a mpa kwè Murphy ap janm tounen isi a. Bon mpa kwè non epa sa pap fèt ankò. Jamè. Murphy mèsi pou apwobasyon M panse m ap fè l vin la tou pou kapab. M te toujou apresye G5, m pa t janm gen pwoblèm ansanm avèk G5. Si w ap gade G5 avèk Murphy e de bagay diferan, de moun diferan. Mwen m ap mande èske e bon frè yo ye. Bon frè yo ye.
E Murphy ki te vye bèt la. Antouka pa gen pwoblèm tande bebe.
Mèsi sista mèsi manman. Finalès papa ba yo chavire nan menw wi menn. Sak pase ankò la. Lwa sa nèt monchè a. Banm diw papa, ou konnen lè map pale ansanm avèw la byenka kanpe lap tande tout sa map di nèt. Ki bagay?
E m paka fè je chèch paske li repete m mo pa mo sa m tap di w nan telefòn nan menn oh langèt! Wè la, wè la sim, wè sim ta al plede devan Dener Calle ankò jan lap di m sa la, lap tou wè gèt tout odas m te mete deyò lè m tap pale avè l pou Mima menn. Ay!
M pa bezwen wè Dener Calle nan moman. Ou konn kòman fanm sa ye monchè, ou konn kòman fanm sa ye Dener Calle kraze nan menm, menm moral mwen Dener Calle ap fè yo m santi m wont wi menn. Ou ak rezon monchè, ou pèdi. Ou pèdi valè w menn, ou pèdi ah monchè sa w fè a lèd wi bro, trè lèd wi. Èske w pa wè li lèd vre? Li lèd.
Ah wè m pral twal defoule m la papa m pral yo. Defoule w pral nan spò? Epa ti jokè a papa l fin pran baton, kounya la m tande l bezwen fè replik.
Li tchele wi. Oh oh. Bali tou pase tout ray la sou li nèt nèt nèt nèt nèt nèt. Monchè fè fò sa bagay goumen sa mwen panse se dènye goumen w tap fè wi menn. Kòman dènye goumen an menn e pa kòmsi m fokis sou bagay goumen tou non men kòm tou gen ray la ma nègre yon ekip shit ap pase nan lavi m la epi kòmsi m sa ap anmède m. Ou pa ka la yon pede goumen goumen goumen menn kilè wap grandi bro fò bay bagay sa va goumen menn. Ou pa konseye tou non papa gen de seri de game fòk anpè avè m ladan yo tou e frè m ou ye menn. Nèg ap fè derespektan depi lontan ou wè nèg ap ap fè derespektan menn. Nèg ap derespekte tout moun menn.

Si denika te la nina pou denika ap asiste goumen sa. Pitit denika pa tap ka vini. Denika tèlman konsantre nan kay la pitit l oblije al pase yon ti vakans wi. Denika lave men li pa nan bagay bif sa ankò. Ou pa sezi wè bagay sa tou menm. Mwen e mavo ki vin sipòte tchyele la. A men bon bon kounya e mèfi k ennmi nou. Ou ta pral sipòte mèfi aprè tout sal fè al brize kè sèm li koze avèm ou ta pral sipòtel ou menm. Pou tchelem li. Tchelem mèt bat jodi. Sak gen men sa bal ret lwen m prè bif la komanse pull up nan. Enzo panse m ta pral kite w rim la panse m ta pral kite w bat mwen konsa. Yo epa kòman ou vin goumen la menn se tou gon radote lap fè menn. Haiti map pale avèw Ou gentan frape m. Ebyen bif la kòmanse. Ooh bèl bagay.
Men G5 menm mima ou pa wè l rete tankou yon egare l al kare yo separe goumen an tou. Nan kesyon ap mete ti gason la li te voye moun al goumen. Yo, vini, vini, vini, vini, kanpe goumen li ye. Dan, on lame rete on lame. Pa vin fè lame a wont la menn. Yes! Pakèt moun li ka touyem li menm. Nan bouch ou Dogbòy.
Dogbòy ti jwèt. Pa on mwen sa moun. Oh, sa wap fèm la ti frè. Bon m konnen w ka jere ti game sa. Oh, bòy domèn ou li ye m konnen w renmen goumen depi lontan sa wap jere sa papa. Oh, bon m konnen w ka fè ti game sa.

Rezistans frèm pa yon mouri non fè kò di menm fè kò di yo dobo pap vin touye nèga la non menm. Esak gen menm tipe wap touyel. Wal tro fò papa. Wal tro fò menn.

Ou pa bezwen pè. That's sis te genlè di me pou e pou mwen nou ye. E di elmi an konsa m fè pwen ou tande.
Tcheley pa gen moun ki elmi w la ankò non. Menm Denica pa elmi w. Denica bliye bagay bif sa nèt wi. Se bagay mè fil kap règle pou mwen m byen kontan. Bon M tèlman kontan.
Di di bay nouvèl la mwen an ale chipo. M byen kontan e kaso kase dòmi. Ou pa kontan elmi?